Hello hello byenveni sou chanèl la miss O an kreyòl la nan ti video sa jodia nou pral fè ti resèt ti chou sa yo ki rele Brussels sprouts an anglè si nou entèrese nan resèt sa kontinye gade ti video sa. Pou nou fè resèt la nap bezwen Brussels sprouts la sa se ti chou piti yo ye Mwen annik rache tèt la an apre mwen retire premye po a konsa e mwen byen rense yo tou an apre mwen koupe yo 2 bò sa e ti chou piti piti yo gade se tèlman yo bèl yon bann ti cute ti chou nap bezwen poud lay poud zonyon sèl avèk pwav mwen gen fwomaj pamanjan graje a map itilize N ap bezwen on ti lwil doliv e n ap bezwen on veso plat ki ka anba fou pou nou ka kwit li. Pa bliye tcheke anba videyo sa kote m ap ekri tout lis engrendyan yo pou nou avèk mezi yo. Ann kòmanse ti videyo sa. Premye sa n ap fè, n ap lage Brussels sprouts yo oswa ti chou piti yo. Yo ka gen non yo an kreyòl men nou konnen m pa janm konn Non bagay yo an kreyòl fasil. Pandansetan n ap fè sa, ouvè fou nou sou 425 degre. Ok. M ap pran lwil doliv, on 5, 4 ou 5 gwo kiyè lwil doliv, paske fò w gen bon ti lwil sou li. Ok. N ap pran on ti kiyè poud lay. Byen simen sou li, simen pou tout ka jwenn. M kwè sa e te poud zonyon li ye, se sa ki poud lay la. Menm bagay la tou, on ti kiyè. E sa se 2 liv e tèt ti chou sa, ok. M ap pran Sèl tou, on ti kiyè sèl tou. Byen simen sou li. M ap mete demi ti kiyè pwav. Ok. Kouvri sa yo. Konya m ap pran demi tas E demi tas fwomaj la, fwomaj graje a nou ka wè l, m ap mezire demi tas. Sa ti resèt sa sitou lè m fè poul an kè, Mwen renmen manjel sou kote avel. E fwomaj la vin bal bon ti gou. Gen de bagay sa yo timoun mwen yo pa twò renmen, yo pa twò fanatik li men depi yo konnen yo gil gen fwomaj sou li, yap renmen. Banm met yon ti lwil ankò. Pase m deja wè gen enpe ki pa gen lwil. Fòk tout gen lwil ok. Si nou vle mezire nou ka nou ka menm Mete e demi ka lwil. Oswa on ka. Amwey. Silvouplè si nou poko swiv mwen sou Instagram, Facebook, Twitter, avè Snapchat, al swiv mwen silvouplè pou nou ka amize nou ansanm. Melanje tout bagay ansanm. Humm sant lan gentan di men mwen. Sant lan dejan di men bèl kizin. Ou konnen Thanksgiving nan ap vin sou nou pou nou ki rete nan US la. M konnen moun Ayiti gen de moun ki fete l tou. Resèt sa yo pou nou fon ti chanjman sou tab la. Ok. Konsa, mwen pwal mete l anba fou a 425 degre pou 10 minit, apre premye 10 minit lan, nap retire l, nap vire yo, kounye a nou pwal kite yo kwit pou yon lòt 10 minit ankò, an total 20 minit, men apre premye 10 minit lan, vire yo ok. Si se premye fwa nou vin sou chanèl la, silvouplè pa bliye abone avèk chanèl la, kleke ti klòch la pou l ka fè nou konnen chak kon mwen lage videyo ok, mèsi davans nou pap regrèt sa. M pral mete anba fou a an apre apre 10 minit map moutre nou lè jan yo ye anvan mwen vire yo. Ok sa se premye 10 minit lan kounya sa nap fè nap vire yo ou wè genyen ki kòmanse pran bèl koulè vire yo pou lòt bò a ka pran bèl koulè tou. Apre sa m pap fè anyen ladan yo ankò annik mete l anba fou a ankò pou lòt 10 minit lan. Ok resèt la fin fèt konnya map pran yo m byen souke yo. Ooh. Nou ka tande jan yap fri la byen pase. Kounye a sa nou ka fè si nou vle, li pa nesesè, si nou vle nou ka pran yon ti sitron jaune nan nou pije sou li pandan se tan yo cho a ok. Sa se si nou vle si nou gen sitron an lakay nou. Anh sam mèt di nou sen fen an mwen pral mete l nan yon bèl pla pou m ka manje avan yè mwen te fè yon video poul boure pou nou avèk e epis jomeyken an se avèl mwen pral manje sa m ka fè yon ti diri blan mete sou kote l men nou ka manje l avè nenpòt sa nou vle ok nou konnen fòm goute youn men m konnen yo cho. Men ki jan yo parèt. Fòk mwen byen soufle l. Hum. Mhm. Fwomaj la, mwen menm lè m fè yo, li nesesè pou m mete fwomaj la. Fwomaj la ba yo bon gou. Ok? Si nou wè ti chou sa yo nan makèt, Pa pè pran yo kounya nou konn sa pou nou fè avèl. Mwen ba nou ti video sa pou nou ka e lè nou wè yo pou nou achte yo pou nou kwit li nap byen enjoy li ok. Sa se fen de video a, silvouplè pa bliye abone avèk chanèl la, pataje ti video a tout zanmi nou, tout fanmi nou, kontinye pwoteje tèt nou, ma na wè nan yon lòt video, I love you for watching, babay.